Alelouya Alelouya Ah Vreman e mezanmi move nouvel Pasteur Daniel koman nou ye gen yon movez nouvel ki tonbe nan sektè potestan maten an de trè to Mezanmi se lamò Sè Wojòj
Wi sè Rose George se yon ikon nan mond evanjelik la nou kapab di nou pran kou nou pran yon kou e nou deja swete voye mo kondoleyans nou a tout zanmi a tout fanmi e tout moun nan sektè protestan sektè kretyen an ki frape pa dèy sila e tout bon pifò moun konnen sè Rosòj ki tap fè yon travay adoratris jisteman nan mond evanjelik la men ki yè vandredi pase di trepa a la mòr sè di anke nou konnen son pasaj oblije pastè Harold li oblije ale kanmèm e m konnen tou ou menm ou genyen yon eksperyans ansanm avèk sè Rosòj

E sè Lakanse a te konfime m sa yè swa ke e sè Woz e li nou tout konnen ke sè Woz te malad. Mwen sonje 6 oktòb 2018 li te ansanm avèk nou Jimani, nou gran festival annuel nou. E nan festival sa e nou te gade sè Rose reyèlman li te pèdi yon bò li. E lè stròk la pran li pafwa, lè gen moun la yo gentan kouri lopital e fè pou fè tout sak depan de yo pou l gentan jwenn yon medsen men yèswa an sa k pase la yèswa an se ke li pran stròk la pran l pandan l ap dòmi se pandan l ap dòmi l pran stròk la pran l pandan l ap dòmi bon li tou pase o trepa e lè yo leve maten an yo jwenn sèvant Bondye a ikòn nan domèn evanjelik E fòm diw sa pastè Daniel e sè Rose son moun ki tap batay ki te deklannche yon revolisyon nan sektè protestan kote ke li te pèmèt ke pou ke levanjil ansyen an se li menm ki preche. Paske te genyen, nou konnen ke nou gen 2 legliz ki dominan nan epòk n ap viv la, se legliz Laodise, kretyen yo te plis pran fòm legliz Laodise. Wi, bon, Sè Woz, nou tande Sè Woz anpil, e imaj la a. Nou wè li la a, n ap gade, n ap swiv Sè Rose ki se yon adoratris jan nou sot di l la, ki jisteman chante anpil mizik evanjelik, anpil moun vole anlè men jan w sot di a se yonn ki dakò chante. E banm ansyen levanjil la, levanjil legliz primitiv la, mm-hmm. levanjil moun... Selon la sosyete ayisyen. Efektivman.
Uh-huh. Levanjil primitiv la, levanjil pou moun al nan syèl la, levanjil sove ya. E malerezman, e kom la bib di, e se pou nou raple nou ke nou se pousyèr, e ke kon levey ou non, nap retounen nan pousyèr. Ebyen e jodi an yè e bon yè dizon e mèt li fè apèl ansanm avèk li ebyen e nou swete ke nanm ni repoze an pè e sè Rose jòj nou m pa konnen eske l te genyen pitit eske wi l te gen pitit konbyen pitit li te genyen mwen pa konnen egzakteman. Ok ok Men m kwè sè Rose tou ap chante trè lontan paske lè w ap gade tout videyo yo, w ap gade tout postè sou youtube yo ou wè lè l jèn epi ou wè l kòman lè l kòmanse avanse an aj tou ok n ap gade sa n ap swiv tankou postè yo la se li trè jèn ok. E nap swiv tou, nou pral wè tou kote lè li pase jisteman, lè l kòmanse avanse an aj. Byen antandi, m konnen gen anpil moun ki afekte pa dèy sa a e ke nòmalman nou swete tout zanmi e tout fanmi, tout moun E kondoleyans Paske ke lanmò pa janm fasil Nou pa janm fin abitye ansanm avèk lanmò Nou pa janm fin abitye ansanm avèk lanmò Paske lanmò Se vre nou konnen lòm tripartit Kò, am avèk espri E gon pati ki imòtèl nan nou, se vre kò a, li fè wout li la, li pwal antere, li pwal anbatè, men nanm sè Woz, kote pou l ale a, li ale. Byen, mè chè zami, jan wap tande l la, se sa, se sa, se nouvèl sa ke nou genyen nan mond evanjelik la.
Sè Woz son moun pastèk anpil imilite. Ok. Paske mwen menm fè 2 3 jou avèk li nan ministè nou Jimani e n ap sonje festival sa te reyini anpil moun e m kwè se pou la premyè fwa e pou la premyè fwa ke sè Rose te pile teritwa Jimani. Se gras avèk Legliz de Dye de Jimani ki te fè envitasyon sa a. Jou ki te, mwen kwè, 6 oktòb 2018 nan festival anuèl nou. Lè sa a, nou te genyen Sè Lakann, Sè Adèl, Swen, Atout Maril, Frè Montrose. E se ton bèl fèt. Jiskaske sè Roz te pwomèt moun yo, waw Max e m pap janm bliye sa mesye. Sè Roz te di moun yo pa bliye m ap retounen. Fwa sa m ap vin fè festival la gratis pou nou tout. M ap tann pastè Fleurimond. Wou Jezi! Pitit fi mwen e festival sa e dènye a genlè se nan syèl n ap rankontre. Sa a li vreman tris pou nou. E sa tris, sa tris e sa tris. Se yon nouvel chokan pou moun evanjelik la maten. Yon nouvel ki vreman ki chokan. E nouvel sa m pa kache di nou, li tet chaje pou nou maten an. La mò se ouz joj. Li deplase kite la ter. E yon moman kote ke lemond an boulvès, yon moman kote ke yon pandemi ap ravaje limanite, e se moman sa pou l ta resevwa plis enspirasyon de la pa de Dye, pou ke li ta pèmèt ke nou viv e la volonte de Dye. E sè Woz e nan chan l yo li chante pou tout kategori. Li chante pou moun ki an detrès, li chante pou moun k ap fete, li chante pou moun k an atant, li chante pou nou tout. Jodi a m kwè ke kò e am ni deplase, men li rete an espri e chan l yo ap fè chemen. Amen.
Li mouri jèn paske lè m te mande sè Rose, manman ki laj ou? Li te di l gen menm laj avèk mwen. Paske mwen pral gen 41 an. E sè Rose mouri apeprè menm laj avèk. Paske l di l te lè sa l te di m konsa ke pas mwen fete 79 je kwa. E sa vle di mwen vreman m pa santi m byen fò m di w sa. Paske M pa gen tan fè festival pou m te fè avèk li a ankò nan Jimane. A wi.
Jimane avèk anpil regrè n ap anonse nou nouvèl sa maten an Sè Woz li mouri. Li mouri yè swa. Sa fè tris pou nou antanke lidè, pastè. k ap milite nan domèn evanjelik e sa tris pou nou e fè anpil bèl pakou li te vin abite etazini lè l antre repiblik dominikèn li te toujou santiago li te toujou santiago se sa la vi
nou pa kapab kontre kare lanmò pèsòn moun pa ka kontre kare lanmò nou oblije aksepte lanmò tèl Kil se eh bon tel kel se prezant paske nou pa kapab di moun pa mouri paske nou tout gen pou nou pase pa la men ou menm selman konnen lè w prale ki sa ki kote w pral pase letènite a. Ki kote w pral pase letènite an? E maten an la, nou panse ke mond evanjelik la, sektè evanjelik la, li leve ansanm avèk yon lòt istwa, li leve ansanm avèk yon lòt e, yon lòt nouvèl pou sila yo ki te konnen e ki te konn beni. E fòm di w sa nan peyi dayiti yo pase chante sè Woz yo anpil anpil anpil anpil nan kamyonèt nan bis yo sitou le dimanch maten lè w tande moun yo pral legliz ou tande yo toujou ap pase adorasyon sè Woz yo konprann paske li fè akolad yo byen li fè akolad yo byen.

Direktè teknik lan te ka chache yon imaj kote mwen menm avèk li. Li pa jwenn li. Li t ap jwenn mwen sou li. Kote yo te kab wè mwen menm avèk li. Nou te la ansanm. W ap gade li menm avèk Depite Jude Destiné. Sa se Depite Jude Destiné. Ki te nan festival la tou ansanm avèk nou.

E gon lòt moun ki mande eske l te genyen korona? Non, se pa korona li te fè, li te gen tansyon wo. Son stròk li fè. Li fon stròk, ok? Pye Antwàn Daniela, se pa korona, se stròk. Lè stròk la pran la jounen kote gen moun yo kouri lopital avè l, men yè swa li pran l pandan l ap dòmi. Ok, se pandan l ap dòmi. Ok, se pandan l ap dòmi l pran li. Sa se imaj lè l ansanm avèk. Ansyen depite.
Ansyen depite jij. Gantye Fonparizyen.
Efektivman. Gantye Fonvèrèt.
Sa se Jude Destiné. Ki te ansanm avèk nou. Frè Jude te gen yon pakèt bèl mizik. Li tap chante tou ansanm avèk nou. O, frè Jude chante?
Wi, li chante, li gen album. Nan investiture misye, dènye investiture nan parlement, misye te envite m, mwen menm ansanm avèk Pasteur Herubert Jean Baptiste, ansanm avèk frè Evens Caries. Ah ok, sa se sèl ak an sè a ki te ansanm avèk nou. Ok. Mis, e sa se sèl ak an sè a Delsoin ki te Sa se sè Lakancia, ok, se sè Lakancia ki monte la. Wap wè li. Monde évangélique la se tout euh, uh-huh. yon fami ki euh, mach ansanm, yon entèkoneksyon. Ok, vreman. E wap gade e andan
E ki lòt moun ki te nan konsè lan lè sa e? Te gen anpil atis envite, nou te genyen Jojo Lòkè. Ok, Joel Lòkè. Joel Lòkè.
Lò Joel te la, ansanm avèk nou tou, nou gen anpil lòt moun ki te ansanm avèk nou.
Ok, ok.
Sa se yon nouvèl ki tris pou nou e nan nou nan mond levanjelik lan.

Eey lanmò a se konsa li ye mezanmi entènot nou yo ou menm ki konekte ansanm avèk nou kap gade imaj sa yo nap raplew ke ou sou radyo tele espas kote ke nou genyen nap pale de sè Rose George yon adoratris nan mond evanjelik la ki pase di trepa a la mò.
Yep wap jwenn sa. Yo chante se te se. Uhmm ou kapab gade e se vreman se vreman e e yon movez nouvel e pou sekte protestan an kote ke nap gade jan sitiyasyon an prezante son tristes. Men mwen, e wap wè pastè Harold Fleurimond la, e men mwen, men mwen, sa se mwen menm, pastè Enel Fleurimond, evanjelis Ronald, e wap gade nan foto a wap wè sè Rose, e se mwen menm ki kanpe avèk vès blan, may chemiz gri a. E pou moun ki pa rekonèt mwen ou kapab wè m la. Se mwen menm Pastè Harold Fleurimond. W ap gade Sè Gladys. E non e pa Sè Gladys non. E rip pou Sè Gladys tou. Se sè e la w ap gade Sè Clarisse. E w ap gade nan foto sa tou w ap wè Pastè Alexis. E wap gade pastè Felix, wap gade evanjelis Ronald Fleurimon, wap gade foto sa chita avèk sè Lacan sa, sa se festival nou an pas. A e festival la. Sa vreman ekstraodinè. Sa vreman ekstraodinè, sa se festival nou an pou la gloa de Diyo. E festival sa te fè 6 oktob. 2018 lan. E nap gade yon lòt imaj ankò se Joel, sa se Joel Locker ki te la ansanm avè nou, Homme de Dieu sa ki te depoze anndan festival la. E wi vrèman se pou la premyè fwa ke Soeur Rose, sa se manadjè l la, ki tap soutni l nan moman. Ok, manadjè a te kanpe pou soutni li. ki te ki te soutni li paske ou konnen ke li te fè yon stròk e se stròk la ki te pèmèt ke li te tonbe e lè l leve li te vin pèdi yon bò li a lè li te pèdi li te pèdi yon bò a lè pou l te kanpe li te oblije gen manadjè a Se manager la te kanpe bò kote li paske l gen yon bòl men an pat ka men an te pòk li te gon bòl kale yon bò a ale la mesye a te oblije kanpe pou te soutni li ok e mesye a se manager ki te soutni l sa se pastè Harold Fleurimond sa se mwen menm vrèmanvre sa se nan konsè a lan toujou se nan festival la. Festival sa e kote ke frè Max te bay kò e am anndan festival sa. Te bagay ekstraòdinè e kote ke nou tap montre sa, tap montre sa nou te fè. Se nan legliz Bethel de Jimane ke festival sa te rive fèt. E vreman e jan w wè a pastè e se yon nouvèl Non sa se pa yon se pa yon novis pou nou nan mond evanjelik la. Sa se sè Anastasia avèk frè Montrose, a se frè Montrose n ap gade la. Men frè Montrose se se kòm si m ta di sa se papa spirityèl e sè Anastasia se mère spirityèl li.
Ok se nou nou. Nap gade la.
Ok se la se mè spirituel se rose. Gade pou wè sa se frè montrose ki tap depoze. Avèk yon saksofòn. Yep.
Pou moun evanjelik la pa gen de. M pa kwè gen de saksof e kòman e. Saksofonis.
E nan moun evanjelik la. Frè montrose montre sa li ye. Efektivman.
E nap tou raple moun yo siw bezwen pi bon enfòmasyon an detay nan moman ke nap pale la se Radyo Tele Espas ki ap baw plis enfòmasyon sou Sè Rose kiyès li te ye vrèman e pakou jisteman Pastè Harold Fleurimond ansanm avèk Sè Rose Georges e nap ba ou wap tande vwa nou kap pale epi wap wè imaj yo tou. Li t ansanm avèk nou Jimani. Li t ansanm avèk nou Jimani, se t yon bèl fèt. Jimani te debake. A, sa se yon zanmi. Yon zanmi, misye Etazini tou wi, se. E Carlo.
Se te prezantatè a. E pa vre sa pou. Animatè. Animatè. Se te animatè. Animatè Carlo. Se te premye animatè Sè Woz Jimani a lepòk, se te. Misye aktyèman Mpa konn nan ki eta misye ye la
Boston Mwen nouvèl la nap tande se woz Men ni men manman nou Vreman lè wap gadel avèk Carlo Ou va konnen son jèn demwazèl Se te medam mwen yo ki t ap danse, se te festival la jan n ap gade foto sa yo la. Se t yon bèl fèt nou te fè. Ah mwen te gen anpil moun vrèman. Te gen anpil moun, te gen anpil moun reyèlman. Te gen anpil moun ki te la nan festival sa a. Festival la te vreman chofe! Chofe pas! Tèt chaje non ou pa bezwen dim paske sè Rose te bak on kote se pa jwenn bagay sa ye.
Sa se mwen menm avèk depite a e depite Jude Destiné ansyen depite pou Vèrèt Gantye. Li Etazini aktyèlman la tou. Li Etazini paske nou te pale avèk li, li te di m pas mwen Etazini. E depite sa ki fè m rantre pastè nan paleman pou premyè fwa.
Sa se mesye Two Brothers yo, Two Brothers ki tap depoze nan festival la. Sa se mesye Two Brothers yo ki tap depoze nan festival la. La nou gen frè, frè Ansito avèk e, sèvitè nou e, ki tap depoze e, nan, e, nan festival la. Nap prezante nou jodi a yon nouvèl ki tris e, kote ke nouvèl la tris e, se lamò sè Rose. E nap gade frè Bila avèk frè Ansito ki tap depoze nan festival sa a. Yon gran festival ki te reyini anpil moun. La famiy te reyini Jimane pou te vin resevwa sè Rose. E sa li vrèman se te yon bèl moman, yon bèl bèl bèl bèl bèl moman. E avanyè mwen te vrèman kontan m ap gade manman k ap ki te m te kapab di m ap gade manman ki t ap kondui, k t ap chante m di woo gade manman m salye li.

Vreman Vreman vreman zanmi m vreman frem vreman zanmi m vreman frem e sè yo deplase sè yo kite le mond sè yo jwe anpil ayiti yon ikon ayisyen jwe anpil an repiblik dominiken jwe nan le mond antye jwe nan le mond li fè pakou e levanjil li a Son levanjil baz an santifikasyon. Levanjil yon baz santifikasyon pas. Levanjil dènye tan.
E pa goun moun ki dakò santifye kap tande levanjil sè Rose la pou pa santi w nan ben w. Ok pou pa santi w byen. Pou pa santi w anfòm. Son levanjil ki gon baz santifikasyon. Se levanjil sa m te renmen te motive m. pou m te fè apèl avèk li. M te di sè Rose, pitit fi mwen, èske l posib ou te ka pèmèt ke ou vin fè nou viv ou Jimane? M te di pas pa gen pwoblèm, mwen gen yon festival nan yon asanble Santo Domingo, m ap pase jwenn ou avan, aprè pou m al nan festival la. Lè sa m sonje pastè Medalus te nan festival la mezanmi pastè Medalus te chaje zanmi nou e se ton festival estraòdinè yon festival estraòdinè kote tout sòlda m yo te motive on ne peut plus pou ke nou te bay Jimani kado sa an 2018 e ki kado l te ye

E stròk la, lè l pran l lajounen, nou kouri lopital avèk li, men l pran l pandan l ap dòmi, li tou pase o trepa. Se konsa, Sè Woz kite lemonn. Li gen tan jwenn papa l deja. Li gen tan jwenn Lepè, Lefis, Lesentespri l chita nan syèl la. L ap tann son twonpèt la. Pou l annik transfòme pou l al jwenn Jezi. Chak moun konnen lè yo non pastè, chak moun gen yon jan pou pase. Sof ke nou pa konnen ki jan chak moun ap pase. Men si sè Rose li menm, li se nan stròk li mouri jodi an. Men nou pa konnen. Chak grenn atis tout ap gen pou pase Konprann yo pa konnen kijan pase pa yo ap ye Nan li pat gen korona pou moun ki mande eske sè Rose te gen korona nan se pa korona ki tiye l ok Ke Bondye beni w Pierre Antoine Daniel ah ok mwen te reponn li deja.

se fè yon jan pou ou kapab e fè yon jan pou ou kapab jisteman pataje li avèk plizyè moun pou yo kapab pataje pèn nan tou pou yo kapab konnen nouvèl sa ki se lanmò sè Rojòj ki se yon adoratris nan mond evanjelik la. E ki deplase, ki kite lemonn. deplase vreman e se tris se tris pou nou e nou te gwo eksperyans nou gen kelke jou ansan e vreman e sa nou tande a se sa li ye ou menm kap gade nou la ou menm kap poze nou kesyon so we a se sa ye chwa mwen salye Barbara Beauchamp e Barbara Beauchamp se yon zanmi yon kolek World Vision Mwen salye li ki anba live la. Kòman mwen salye li? Mwen salye tout zanmi nou yo kap poze kesyon, kap mande m baz sak pase la, eske se vre? Wi se vre, sa w wè a se sa sèlman ke li deplase kite latè, lale vrèman vre, lale nan syèl, lal repoze li, lal tann le son de la twonpèt. Deplase vrèman vre. Sè Rose mouri yè swa. Sè Rose mourir yè swa. N ap gade e ou menm ki te abitye avèk a vwa a, abitye ansanm avèk li, sa w wè a e sa w tande a se sa l ye egzakteman. Li ale. Li mouri. Fe rose mourir yeswa fe rose mouri efe estrok le strok la pran li ap mouri dil anko li fek monte pou zanmi li fek monte yo le strok la pranl yo konn kouri lopital avel yo gentan jwenn yon bon medsen epi gentan jwenn lel jwenn a medsen li. E vrèman, yo gentan fè tout sa dwe pou anil yo pou yo kapab mete l sou pye ankò. Se yè swa lè l tonbe a, li te stròk la pran l nan dòmi, pandan l ap dòmi, li goumen anba li, men li pase. Potre pa Sè Rod mouri reyèlman. E nan esperyans ministeryèl nou, nou di ou ke Sè Rose te pase Jimani an Repiblik Dominikèn. Nou menm Jimani, e pou la premyè fwa, se nou menm Bondye te fè gras, ki te rantre avèk li Jimani, L'Eglise de Dieu de Jimani, kote li te ansanm avèk nou, e nou t ap adore Bondye an espri, an verite. E nou tap gadel reyèlman jan w wè foto sa wap gade la a sa se foto l te fè ansanm avèk nou e nan festival nou te genyen chak ane e festival sa li te la nou te gen Joel Locke te la kòm envite nou te gen sè Lakansi Adelson e frè Montrose e nou te gen Two Brothers e nou te gen koral Legliz de Dye de Jimane Nou te genyen koral, nou te genyen... M pa pa site non ti zanmi m sa. Pè ti zo ki te la k tap depoze nan domèn teyatral la. Nou te genyen anpil zanmi te ansanm avèk nou nan festival sa k te fèt 6 oktòb 2018. Kote sè Rose te avèk nou an Repiblik Dominikèn, espesyalman Jimani Fontyè Malpas. E nou pa nou salye medya koze kretyen mas. Nou pa ka pa salye medya anliy koze kretyen ki te deplase, ki te voye anpil bèl foto pou nou. E nou bezwen antre an kontak avèk koze kretyen tou nou poko kapab. Si mesye ap swiv nou tou. Nou salye fotograf Koze Kretyen yo te la pou te ansanm avèk nou nan festival anyèl sa a ki ekstraòdinè. Men Koze Kretyen, youn nan bagay m ap felisite Koze Kretyen, ou pa bezwen voye envitasyon ba li. Depi se bagay k ap fèt pou Bondye, l prezan. Nou pa bezwen bay, yo pa bezwen bay mesye sa yo lajan. Se s on bagay ki a felisite. Paske mwen menm ki òganizatè festival la m pa. Koze kretyen avèm bon m pa konnen yo. Mesye nou ta fè yon ti entèvyou avèm pou nou ta dim nou se koze kretyen ki te la mesye. Mwen menm òganizatè festival la mesye avèm yap fè foto m yap pibliye foto mwen e menm yon ti entèvyou nèg yo pa mandem pou m te ba yo. E mwen swete medya koze kretyen kap fon bel travay nan sektè evanjelik lan. E se ekstraòdinè. Men pastè gon bagay fòm di w tou pastè Daniel, e mesaj sè Rose yo te pwovoke, li te fè l gen anpil enmi.
Bon. Enmi.
Sè Rose te gen anpil enmi, m pa konn si se konsa. Paske sè Rose, mesaj li a, li te gen anpil pastè ki te gen pwoblèm avè l. Fason ke l chante, li t ap denonse yon seri bagay k ap fèt nan domèn evanjelik la. E sè Rose pral rete pou nan kesyon de meditasyon e predikasyon de la pawòl, nou gon ikòn ki se Joseph Taylor, men nan kesyon atis evanjelik ki t ap chante pou denonse bagay yo k ap mal fèt. konpòteman nan abiman mesye dam yo nan pastè yo m kwè ke sè Rose ap rete kòm yon ikòn nan domèn evanjelik. Sa se klè pastè Harold paske sè Rose lè wap tande li li touche yon pakèt tèm yon pakèt sijè e li atake bon prete m mo a ou gen enpresyon kòmsi l atake pastè yo dirèkteman Li atake jèn fi. Li atake nèg ki pa dwat. E jèn gason men. Nan nèg ki pa dwat. Lè nèg ki pou fache pou sa se nèg ki konnen a fè ou pa nòmal. Ou konprann? Depi ou pa dwat wap fache. Paske depi a fè ou pa nòmal, depi yon ti bagay di, monchè ou santi sa avè w yap pale dirèkteman. Non dlo a mouye ou tanke ou pran konsyans dèske dlo a mouye ou se voye ou plis voye monte. E sa te vin fè ke Sè Rose gen yon seri de envitasyon li pat resevwa yo. Ok, ok. Pase ke nòmalman e si ke ou wè yon moun ap chante jan de sijè sa yo, gen moun ki pap janm dakò e ki pap santi yo byen, yo alèz. Mezanmi e nou di ou menm si w apèn anba live la la, nou envite w fè plizyè lòt moun konnen pase ke Sè Rose li se atis tout moun, li se zafè tout moun e li pa pou ou sèlman, pataje l sou paj ou pase ke ou gen anpil zanmi, pataje li. Voye oubyen fè videyo ansanm avèk menm live sa ke wap gade a fè videyo ansanm avèk li voyel sou paj ou pou lòt moun kapab konn nouvèl la tou petèt gen moun ki gen dwa nan yon nan yon eta ozetazini poutan li poko konnen e petèt li poko ouvri telefòn li etc men gentan kite nouvèl la pou li e poul kapab konnen ke sè Rojòj Ke mond evanjelik la la li touche maten an, li touche e li touche. Jisteman, mè chè zami, se konsa e n ap fini pou nou deja ankò n ap swete ankò yon fwa kondoleyans a tout zanmi, a tout fanmi, a tout moun ki nan sektè evanjelik la ki touche pa dèy sa Ki se lanmò sè Rose George Pastè Fleury Bon. E vrèman e kondoleyans ak la fami, ak fami sa ki touche, e nan non pastè ki an Repiblik Dominikèn yo tou ke nou zanmi, gen gen dwa pa gen opòtinite sa pou swete kondoleyans lan. E. Mwen menm ki se pastè Legliz de Dye an Repiblik Dominikèn, pastè Harold Fleurimond e ekip li, Legliz de Dye de Jimani e nou menm e nan non RTE ki se Radyo Tele Espas k ap fon travay nan domèn evanjelik osi. E nou salye frè Emmanuel e Goelce ki la pou pakèt bèl piblikasyon k ap gade nou la. E nou salye. tout zanmi e nouvèl la touche nou nou te vle fè nou pa de sa sa fè nou mal nou santi n tris nou pa kapab men chan chante ki lès flo nan ve pote sovè a di li responsab e nou pa gen nan di an plis sou pastè Daniel nou senpleman nou di fami yo ke senyè a touche dlo nan zye fami se ou E li enpòtan ou pa konnen. E frè Max, yon dènye mo pou, yon dènye bon fon priyè nou pou famiy lan, pou Senyè a, pou Senyè a rekonfòte yo, pa vre pas? Nap fon priyè pou la famiy sè Rose. E gran kreyatè papa nou ki nan syèl la nou beni non nan moman sa nou di w mèsi enfiniman Senyè pou gras, amou, konpasyon ak mizerikòd ou. E maten an Senyè nou pran yon nouvèl ki tris. E nouvèl la se depa sè Rojòj pou letènite byenere. Senyè nou di w mèsi dèske w gran, w reyèl e maten an nou prezante fanmi sè Rojòj devan fas beni w Senyè. Pou chèche dlo nan zye famiy sa a, nou prezante sè Lakansi Adèlswen e mari li, frè Montwoz, e famiy yo, Senyè, chèche dlo nan zye pitit li, chèche dlo nan zye tout zanmi ki, ki, e, Senyè Dye, ki touche pa dèy sa a maten an, Senyè, ke w seche dlo nan zye yo. Ke glwa w ka manifeste nan lòt nivo, ke pouvwa w manifeste Senyè. E nou mande w maten an, ba yo fòs pou yo ka kanpe, ba yo fòs Senyè Dye nan e nan sitiyasyon terib sa Senyè paske l mouri jèn. Mon sèl bagay n ap di, volonte w fèt deja. paske l mouri men nou mande w seche dlo nan zye fanmiy lan nou priye w maten an o non de Jezi ki vi ki rèy pou syèk de syèk amèn. Male A byento E fanatik refleksyon spirityèl aswè an ap monte pou la glwa de Dye A 10 è boul pou minwi Si w poko abòne a chanèl sa abòne w Pou la glwa de Dye Radyo tele espas Son plezi